Deman e nan peyi an. Donk nou menm nou pral fon ti rale sou sa. E pi jodi ankò RSF te nan lari pou l te fè w viv e sa k te pase. N ap di. Monchè jodi an pandan w ap di sa, jodi an m gen yon zanmi mwen de Kanada ki rele mwen li di m men m tande w n ap pale de over 4 mil dola pou entènèt sèlman. Li di m kòman nou fè Li di m kòman nou fè? Paske si n ap fè sa yo, paske dijèl sèlman prèske pran mwatye nan kòb sa a m ap pale la. Klè, klè, Èske w konprann?
asfiksyè. Dijèl sèlman ki nan nan kòb sa a, alòske nou pa jwenn sèvis, Robenson. Ah! E, Li pa konn anba laj se yon ti lakadyo sa. parantèz, se yon ti parantèz ke m jis Men li, louvri, li, li, li, mwen louvri sou sa. li E lojik. jade jodi an, ankò, nou t nan menm yè lan. Si w ap gade yè difikilte ke nou te genyen pou n te kapab fè moun yo viv sa k genyen. E m panse ke se un quart nan sa ke nou te ka ke nou bay. Paske nou menm nou te deplwaye pou nou te kapab men malerezman wa imajine w tout konpayi m te tande w ap pale de sa. Tout konpayi nou ki genyen nan peyi a nou gen tout. Men m sezi m panse m pa t gen Fiber la. Yeah. Avre Maxime ap di m pil sa yo se Fiber yo. Wi. Wi.
Menm fib optik nou gen nou. Wi, nou gen nou gen pou Access, nou gen pou Digicel, nou gen pou Natcom. 3 konpayi sa yo nou gen fiber avè yo. Non, ou mèt mikse tout, ou mèt blende tout. Donk wap imajine w, donk se pa. E gen enfòmasyon, sitou m vini pa genyen, pa pou nan pale m rankontre a moun. Si wap gade chif yo. E Nomi nan emisyon l la vè Kevin Hart el di li kominikasyon se yon nan bagay ki koute anpil kòb nan peyi a. E nenpòt moun ka bay live la ka di w sa l peye yon foul kòman ke l fè ti bagay la gen dola.
Alò e gen Mario Arnel ki mande ki dola. N ap pale de dola ameriken. Dola ameriken. Konpayen sa yo se dola ameriken yo touche nan moun. Wè sa dola.
Wè m t ap di moun aletranje yo ka di sa. Pou peye yon sèvis pou kesyon entènèt. Gon jou m t ap di li ou t ap di m yo avan Erikado. Li ba w ni entènèt ni ni ni triplèks. Ya entènèt telefòn. Ok bon ou konnen excuze paske genyen Olivier ki mande poukisa nou mete access access nou mete access paske pou le moman nou nan processus don echanj de service paske nou konnen nou dwe w nou dwe w explikasyon nou nan procedure yon echanj de service men jiska prezan prezantman pandan map pale avè w la la pandan map pale avè w la entènèt yo a pa bon. Ou pa bon e nou gen 2 mobil nan men nou dayè ou wè nou pa ka nou pa ka fè live ou wè yè gen youn nan reprezantan yo ki di nou kareman nou mèt fè videyo rantre avè yo nan nan nan studio sa men sa vle di kisa sa vle di kisa men se menm jan nan kesyon e menm jan nan kesyon movèz gouvènans sitou ki gen kòm zouti koripsyon wi ou ap yap pran taks sou nou men an retou sa nou jwenn wap depanse 4 mil dola sa vle di ou konsanti de sakrifis. Kòb sa te ka lan pòch nou menm ki se emèt isi a. Kòb sa te ka fè yon lòt envestisman pou bagay pi bèl.
Nou peye yon bagay, nou pa ka jwenn satisfaksyon an retou. Gade w ki vin lan aprèmidi a tou bredouy. Retou se nèg nou nat kò men di fè w wè aksè sou wè.
Imajine nou jodi an, lè nou aprann ke kesyon bay Tele Ginen, byen antandi nou te gen ekip nou deyò. Donk Maksim ap fè tout sa l kapab, Rikado fè tout sa l kapab. Mwen menm mwen avèk mesye yo, Monchè franchman ou te mèt pike m ou pap jwenn san paske ou wè m nou deplase nan nou deplase avèk natcom nou deplase avèk aksès nou deplase avèk dijisèl tout bagay yo bloke nan men w lè m tap pase ou konnen mwen bouch mwen menm lè map pale m pale pandan nou te an dirèk yè e m lage yon bagay paske lè nou tap pale de manifestasyon gen nèg ki di Martine Boot te gen dwa E pandan map pale la yap tande wi. Paske kounye a misye mete veye RSF. Ebyen se vre. Kounye an la lè mwen menm m lage yo nèg yo di ke Yvenè te di misye ta gendwa ale nan manifestasyon. M di bon si misye al nan manifestasyon lap byen bon. Non m di lap byen bon paske popilasyon ap tou mande misye sak pase nan vòl minit yo e avèk entènèt la. Èske w konprann? Donk wa imajine w E Digicel kap pran pòz sesi lap pran pòz se lòt bon gen yon seri de kote nan peyi a jiskaprezan paka gen entènèt mwen menm lakay mwen nan fondèblan nan lopital sent bonifas jiskaprezan nan zòn sa paka gen bon entènèt.